Bonsoir, bonjour, sa depan nan lè wap tande video a, e nan lè wap gade video a osi. E nou di w byenvini sou chanèl Naomi La France lan, si w te deja abòne nou di w mèsi anpil e si w potko fè sa ou kapab fè sa kounye a, abòne ak chanèl la, like video a e pataje l ak zanmi w ak fanmi w Pataje l sou paj WhatsApp ou e sou paj Facebook ou. Jodi a nou pote yon nouvo videyo pou nou ki se yon lwil kawòt nou pral prepare pou ou ka wè nou gen 2 kawòt, nou gen yon gaj, nou gen yon bòl e nou konnen kawòt se yon legim ki bon anpil se yon legim ki rich an vitamin A ki rich an vitamin B, vitamin C e osi beta karotèn E lwil kawòt se yon bon lwil, ou kapab itilize l sou po w, ou kapab fin prepare l, ou pase l nan vizaj ou, ou kapab pase l nan po w osi, ou kapab pase l nan cheve w osi, se yon trè bon lwil. E kòman nou pral prepare l, nou pral graje l, epi nou pral montre w kòman Pou w prepare lwil la. Kòm m toujou di w, ou kapab prepare valè w vle, si w vle w kapab fè l ak anpil plizyè kawòt, mwen m pral fè l ak sèlman 2 kawòt, men si w vle plis lwil ou kapab itilize plis kawòt. E konsèy nan pote pou w osi, si w se yon moun ki alèji a kawòt, ou pap kapab prepare lwil sa, ou kapab itilize yon lòt lwil. Pouw sèvi ou pap ka sèvi ak lwil kawòt e osi ak ki lwil nou pral preparel nou menm se ak lwil doliv paske se lwil doliv ki ale avèk nou e ou menm si w gon lwil wap itilize ki plis ale avèw ou kapab fèl avèl si w vle ou ka fèl avèk lwil kokoye ou ka fèl avèk Lwil risin, men ou pap ka fèl ak lwil maskreti paske lwil maskreti se yon lwil ki lou anpil, lap difisil pou preparel ak lwil maskreti. Men ou kapab preparel ak lwil ki ale avèw. Men nou menm nou pral preparel avèk lwil doliv. Ann al swiv avèm, kounya nou pral graje kawòt la pou Ok, ou sipoze lave kawòt la byen lave. Ou lave kawòt la byen lave. Lò fin lave, ou graje l ak tout po a. Vwala, mi kawòt mwen an. M fin graje l. Kounye a m pral seche l. M pral mete l nan solèy pou l seche. Si ou pa vle mete l nan solèy, ou kapab seche l ak yon sechwa oubyen ak yon vantilatè. Kèlkonk sa w itilize pou seche ou kapab seche l avè l. Men mwen menm mwen gen yon solèy la ki vrèman cho, m pral mete l nan solèy pou l seche avan pou m pou m fri l m pral seche l. Ok se konsa m sot byen seche kawòt mwen yo nan solèy. Kounye a m pral fri li pou nou wè kòman m ap fri l. Wè li byen seche nan solèy la. Vwala Se konsa Kounye a nou pral fri l Ok Kounye a n ap mete lwil la Kòm m te di nou deja Se lwil doliv m renmen itilize Avè l m sèvi Se avèk lwil doliv mwen fè l E m pa mete dife a twò cho anba l Yon fason pou kawòt la pa brile Pou l pa pèdi priyorite li. M pa mete dife a twò wo. M pa moute volim recho a twòp ok. Sa se kawòt la ki pral fri. Ok li fin fri. Kounye a n ap kite l frèt avan pou nou koule l. Nou pral koule li. E sou gen yon ti paswa fè. Ou pap bezwen kite l frèt pou w koule l, men si w pa gen paswa fè, se paswa elastik ou genyen, w ap oblije kite l frèt avan w koule l. Ok, vwala se selil la. M ap koule l nan paswa. Ok. Vwala. Men lwil la wè. Lwil la vrèman bèl. Ou ka pase l nan vizaj ou. Pase l sou po. Ou ka pase l nan cheve w. L ap rete w vrèman byen. Mèsi paske w te pran tan w pou w te gade ti videyo avè m. Pataje l si w pa t ko fè sa. E si w fèk monte sou chanèl la, pa bliye abòne, like videyo a. Kite yon ti kòmantè pou nou. Se sèlman sa m te pote pou nou jodi a. Tchaw!